Sa w fè, se li w ap wè. Kon di pwovèb la. Sa w plante, se li w ap rekòlte. Wi, nan lavi, pa janm gen gwo tou wo. Pa janm gen moun ki pi gran pase lòt, pa janm gen moun kòmsi ki pa bon fè. Menm jan w ka fè yon moun mal, w ap jwenn yon lòt ki fè w mal tou. Jan w ka retire souri sou lèv yon moun, se konsa w jwenn moun k ap retire po la. Enben se konsa l vin pase baton. Mesye sa yo te pran ti plezi yo pou yo te fè Ashma ri. Malgre nan yo menm yo panse se yon byen yo t ap fè, men yo pa t mennen envestigasyon an sou a pou yo te konnen kòman sa te pase. Èske l te pase byen? Kòman sa te ye? Enben vwala, depi w ap rann sèvis, depi w ap fè sa k bon, Bondye pap janm lage w. Enben se menm jan li pase avèk Ach. Malgre Ash fè konbyen jou deyò, malgre ke yo kidnape sè l, men Bondye te toujou kenbe moral li wo jiskaske l reyisi lage sè l lan. E kounya Ash avèk Jay y ap rejwi, wi y ap rejwi paske Bondye te toujou la pou yo. Men eske lè ou fin gen yon batay sa vle di ke ou genyen gè a? Non pa ditou. M ta kapab di w ke mesye yo, yo pase yon etap, yo ranpli yon misyon, men yo poko janm fin jwenn lapè onèt. Paske toutotan w sou ti bout tè sa, w ap toujou jwenn moun k ap pèsekite yo. W ap toujou jwenn moun. Ki pou rann lavi w mizerab. Wap toujou jwenn moun ki pa vle w avanse, wap toujou jwenn moun kap met w baryè. Enbyen se konsa li ye pou mesye dam sa yo. Lèfè ke nou wè yap souri la, men gen yon bagay nou bliye, sa poko fini pou yo. Paske nou pa ka bliye ke Dora te bay Pidji yon misyon pou yo, enbyen Pidji sou misyon sa toujou. Ann swiv kòman sa fini fanatik.
Frèm, m swete ke eskiz mwen ap aksepte. M konnen ke ou te toujou renmen mwen, ou jwe wòl pi gran deja.

M t al wè John epi.
Sou kou ba w ap di, di l ou fini.
M jis al wè l kòm antanke ansyen frè m m al wè l. Epi kòm rekonpans John mete m nan sou fè kado.
Sa w ap di konsa?

Sou konpa wap dil dil ou fini oo wap fèm pèdi tanm wi. Lepotan tou sa se ke se li k touye Nadia.
Kisa wap dim la? Kote w jwenn anbayè sa wap dim lan la? Li dim li touyel paskel tap fèl fè jalouzi. E li di m pou Gam di sa paske si l pran nouvèl ke m yon jou fè li fè kadejak sou mwen l ap touye m. Se sa k fè nan menm jou a m pa kite di w sa. Sa w di m la?
Ebyen ok, tann mwen.
Jounen jodi a jou leve m li nan Las Majò. Aprè tout sakrifis m fè pou li, se sa l fè m. Ebyen si ke li aprann nouvèl lan, li ban m kalòt, sè ke sa frase l.

Yo Jay, m pap baw manti menn so, malgre ke nou fin regle tout sa nou te sipoze regle yo, men m toujou tankou an dout menn. Paske m toujou ap panse avèk yon evantyèl retou de nèg sa yo menn. Yo, ou konn kisa k pi dwòl la? Sè dènyè tan Fabou anvi sòti vrèman, li pale m ke l te gen pou l te sòti avè w. M pap ba w manti menn, si w wè l pa vini, se se mwen menm.
Konsa? Yeah. Apa pran de pou konprann li, bab pati. Mesye, sa k pase a menm li bay frè k rive a menm. Non, bò sa, fò w pa kite sa domi nou menm. M deja nan san nan san nèt. Yo menn, m pa t panse a pou piti a non menn. Non, e ou t bay piti nan pye sa vre? M pa t kwè misye t ap janm fè yon bagay konsa non menn. Se mwen menm ki koz sa. Paske aprè tout traka sa yo menn, m panse ke ou te la ou t ap viv moman an avè m menn. So, m twouve ke li trè trè difisil menn sitou nou fenk mete l deyò. Epi tou nèg sa yo se yon ekip chen anraje nèg sa yo ye menn. Sou sa vini. Fè gen nèg ki konn figi nou. Egzakteman. Nou pat kagoule e lòt patnè a e touye n te sipoze touye misye. Yo m mèt di se pi gwo pwoblèm nan sa menn. So jan bagay la ye la frè menn. So se rezon sa ki fè Fabou pa sòti la menn. E mwen menm tou m pè. Yon fason menn si tout fwa nèg sa yo ta retounen pou m konn kijan m fè menn jis pou m te kapab.

Kelke bagay m sot dèyèl wi la wèm tou pase kote w la la men. Men kilè w panse yap libere misye banm yon men. Bon nan semèn sa yo ta sipoze bay misye wi men. Paske men.
Yo bay bandi epi a pa sonje sa bay yon nèg nan vil la rele ba. Pwen an pou nou te soti fabou se te yon plan li te ye. Sa vle di nou oblije ap kontinye sou menm rit lan. Pa bliye ke se fabou nou met deyò. E plita gen dwa se mwen menm se ou menm. E mwen m wè si se mwen menm nèg yo pran m pap viv. Alò se sa, se sa ki motive m tou, si tout fwa m ta kenbe yonn nan nèg sa yo tou l pap vini. Non.
An pasan papa m poko wè sa m pral di jwè a non menn. Pandan te bann fè kou a pou li a, men. Avanti non wi bòs sa pase m te te okside sou nèg la li pa ka parèt sou li konsa non. Yo men konnya menn yo te fin kidnape sè patnè a menn. Se pi meyè fason m te ka jwenn misye wi menn. Kona min a kaka voye sou nou min. Bon bòs la kisa wap fè la min. Yo bagay yo konplike nan men nou la wi. Monchè map baw manti bro min. M pral kanpe yon fason min. Fè janl ye a baz min. Yon nèg moute mal sou mwen la map vide ou atè min. E anplis tou baz min. Anplis tou min. Jwe ak ki ale kite nou an baz. Ki trèt nou an min. Kotem jwenn misye lap vide misye atè min. Non mesye fòn ta fè tèt nou wi. Non. Non yo ap fè sa tou wi. Lèm bezyen frape min nan tèt yo. Non wap dim poze poze.

Wè Jowè nou te kenbe chèn solidarite a so nou toujou an plèn kominikasyon nan tout sa nap fè a nap oblije kontinye sou menm wout lan e tout sa ke ou tout efo kew genyen de nèg yo so se jis alète me pou mwen menm pou nou rive an bèt
monchè m gen pou mont anlè a la m pral kot pastè madichon. Yo m kontan pou ti pale a men. Yo ou menm tou men, fò w pridan paske m di w nèg yo te wè vizaj nou, se pi gwo erè nou fè. Monchè, m pap ba w manti.
Sa e pa misye? Non non.
Sa m te pran lòt jou a menm, li tèlman gwo m pa ka mache ansanm avè l.
Yo, mwen m pa konnen m pral dèyè yon.